2026 Bendji kokorat t san ras Nou de retou nan mouda Latòti Youri banm di yon bagay Èske w panse se paske moun de nò cho ou konprann pou vin tiye moun M pral moutre w map fè plis pou tiye m ke m konnen w pa kapab M nan mouda w pou de bon Granmoun je chèch Granmoun visye E Youri E Bonjou Ayiti, bonjou lemond, nou salye tout moun nèt an jeneral ki toujou la pou sipòte chanèl Grande Puissance lan ki se Kale Je Pèp ki la pou enfòme w e k ap fòme w de tout sa k ap pase. Ebyen medam ti mesye, nou genyen Youri ebyen ki soti nan silans li e ki pale kote ke misye bay kè sote paske nèg kokorat san as yo kòmanse ap dèyè tou pou yo fouye tèt yo ebyen E nou gen chèf kokorat san ras la tou ki soti nan silans li ki bay Youri repons ebyen nou pral fè w tande senatè a li menm ki pale apre sa pou nou fè w tande chèf gang lan li menm ki adrese l avèk misye k ap di misye li pa pè l li pa sesi li pa sela m panse ke e se gwo koze k pral gen nan depatman latibonit lan kote ke Youri fè konnen ke operasyon an p ap kanpe E Bendji fè konnen ke li pa pè, ebyen se masak li pwal fè. M panse ke pou plis detay, vin tande Youri apre sa pou nou fò tande Bendji li menm kap pale. Genyen ki kontra, alò map esplike pou tout moun. Lè genyen yon desizyon ki soti lajistis, gen yon tan pou yo fè apèl. Gen yon tan ke komisè gouvènman, gouvènman an, dayè gen desizyon ki soti sou Ariel, ki te akize m, ebyen li te gen pou l te fè apèl. Men, yo menm yo pa fè apèl, e se pa mwen k mande, e se pa mwen k mande yo pa fè apèl. Lè ke yo pa fè apèl, desizyon li vin atenn sa yo rele otorite de la choz definitivman jije.

Ok an nou fon ti tounen latibonit lan kounye a map mande ou antanke moun latibonit antanke pitit gonayiv èske ou ka di nou kòman latibonit lan ye kounye a la kòman latibonit lan ye
trè byen map koube m byen ba devan tout moun latibonit poum ankò yon fwa salye yo paske. de 2020 jiska mars 2026, m ap di yo m te nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil. Paske mwen te oblije ap mache devan lajistis chak jou. Mwen te genyen de zènmi politik ke nan liv mwen an ke m ap ekri pa ane sa a. Ane sa a, gon liv nou pral fè soti, se de Petwokaribe o gang zam. Paske fòs mwen se nan ekri li ye. Tout moun konn sa. Tout moun konnen ke tèz ki devlope nan radyo k ap pale se le tan de la près men arrivera le tan de l'écriture kote ke mwen pral bay verite e m panse le 4 jen e m ap fè liv la soti pou m esplike egzakteman sa k pase yo paske tout moun an jeneral k ap pale, men nan fon kè yo, yo konnen egzakteman sa k pase. Lè Rocky pwononse yo nan Latibonit, mwen salye tout moun Latibonit e m ap di yo, pandan 2020 a 2026, lefètke m te devan lajistis, tout moun konnen ke mwen pa t ap ka pale nan kesyon de ensekirite, paske si m te pale, tout moun t ap di, se paske yo akize misye, l ap eseye chèche konprann kote l soti. M pa t ap pale, e m te di tout moun sa. M te menm retire kò m kòm lidè politik. Mwen demisyone. Mwen pa t vle ke kòm lidè politik pou ke m te di se te pèsekisyon e ke mwen menm mwen pa pase devan lajistis. Non. Mwen delide m. Mwen retire m nan biznis. Mwen retire m nan politik e m te di m konsakre tèt mwen pou m al devan lajistis. Donk.

Map pwopoze yon plan sekirite pou peyi a de fason aske yo ka rezoud pwoblèm sa nan 3 mwa. Malerezman, mwen pwopoze l premyèman bay Ariel, Ariel pa aksepte l, li repouse m. Mwen pwopoze l bay KPT, yo repouse m, KPT tou di. E Mwen menm, mwen pa t ka a oken moman aji si m pa t gen yon otorite ofisyèl ki te di m bay konsèy mwen aji nan sans sa. Donk, pandan tan sa a, e pi fò moun, m te ka di advèsè politik, te konnen ke m pa t ka aji, men yo te pwofite ap mande kote m te ye. Bon, mentnan ke m soti devan lajistis, mwen di moun Latibonit, jodi a, mwen gen dèzotorite, keseswa onivo de lapolis, o nivo de la defans, o nivo di gouvèneman, ki tande m omwen, ki lè m pale yo prete m atansyon kontrèman a tout moun ki te pase avan yo. Ebyen mwen di ke jodi a m met pye m atè. Paske si yo tande m a 50 pou san, fò m eseye fè ki jwenn.
Anpil moun ki li te mak. Gen anpil moun ki te nan Latibonit, lidè politik, sosyete sivil, yo te gen mayèt la nan men yo. Mwen konnen yo te nan gouvènman Ariel, yo te nan KPT. M gen kopi chèk yo, m gen tout afè m. Yo menm, pandan sizan, yo te gen tout tan yo pou yo rezoud pwoblèm sa a. Yo pa rezoud pwoblèm lan, y ap voye monte. Jodi a mwen di, mwen vini, mwen fè apèl a tout moun. Mwen di tout moun ann met ansanm paske se pa yon kesyon politik. Dayè m pa kandida pou depite, m pa kandida pou senatè. Se pa yon kesyon politik, se latibonit. Men si yon moun pa vle, li pap ka kanpe l. M ap kontinye nan sa m ap fè a paske mwen kwè ke mwen menm kòm senatè ki te eli de fwa latibonit, premye fwa yon senatè te eli de fwa, ebyen mwen di ke mwen gen yon responsablite parapò a depatman an e kèlkeswa

Sèten mèsi pou repons sa nou tap tann li e li klarifye anpil moun ki te mal konprann kèk sitiyasyon ke w tap viv men m pral fè w avan m fè w tande yon ti yon ti voice sa avan m fè w tande li fò m di w trè klèman wap pèmèt ke mwen tounen avèk ou sou yon kesyon. ki toujou ap fè la yn men lap fè la yn le plus souvent se kote moun ki enterese ak sa kote moun sa fèl plezi kon se li bon pou li l fè afèl yo kenbel menm lè gen de bagay moun nan konprann li pa li montre li pa konprann li. Sa nou menm nou konnen nan eksperyans nou fè kòm moun k ap milite, nou konnen li mèt se letranje. M ap pale de grann sè m aswè a paske w la m pa pale de etranje. E depi w tande yo di w ap fè bon travay, konnen fò moun kouri dèyè w. Depi yo di w ap fè bon travay, depi letranje, depi gang nan di moun sa se bon moun li ye, se rale kò w sou moun sa. Li si yon gang di ou tèl moun se move moun li ye, se moun sa konn banm kòb, konn banm lajan, banm bagay eksetera, fòk li ta sispèk yon bagay. Fòk gade dabò kiyès ki dèyè moun sa k ap pale a e ak kiyès, ki finalite pawòl sa l ap l ap lage yo. Meyè te kanpe l te di kèk bagay, m kwè se an 2023 konsa, Meyè te di 24 a, Meyè te di li t ap pale ak Babekyou. nan yon voice tankou se bagay ou wè lap li lap eseye di yo anpil bagay li te di e ti frèl la kounye a ki se responsab gang kokorat la san ras la misye fè yon deklarasyon ankò avan yè avèk tout anlè anlè anlè tankou son moun ki vle kouri epi Se ou menm dirèkteman msye msye manyen ankò. Mwen menm map poze kesyon sa pou moun kap tandem yo. Men avanm poze kesyon an tem fè w tande on ti voice. Wap tande mwen la? Map tande w, dakò.
Bon se pa li menm. Toutalè te pale avèk e otorite fatra, otorite kowonpi. Li fin konprann pou yo fin entimide moun. Mesye map di nou bagay mesye eske nou wè se peyi nap fè an nap fè gagòt tout moun ap gagote yon bò epi kounya nou konprann pou nou vin entimide moun mesye m pral di nou yon bagay e mwen m pa gen problèm nou menm nou se bandi nou gen zam ilegal nan men nou e si yon nèg ou vle afwonte ansanm avè nou. Mwen vin pata avèl. Ou mèt pata avèl pa nenpòt may. Nou pa gen pwoblèm. Men mesye sèt kesyon pou yon nèg ou nan elikoptè e pou wap bonbade tout zòn ki alantou yo kit ou konnen te gen bandi pa gen bandi nan zòn nan mesye. Pou nap voye bal mesye pou nap bay popilasyon an bal plizyè moun ap pran bal mesye. Mesye m pap pran sa nan men nou non mesye. Mesye tonè boule m pat pran sa nan men nou e mande bondye m fout mouri mesye m pat pran sa nan men nou mesye e m konnen mwen menm lèm fin pale la nou va di konsa bon se manyen yo manyen m se pè m pè se fremi m fremi si m te pè m tap gentan lage bay deja mesye mare pou m pè menm gason pa chwazi jan pou mouri. Gason pa gen matris. Gason se boyo genyen fè kò w di. Mesye wè si nap pèsiste avèk bagay elikoptè nap voye bal nan tout zòn yo nap bay moun bal mesye tonnè boulem mesye ap fon masak nan depatman an sou kont nou mesye mesye nap fon gwo masak nan depatman an sou kont nou mesye swa nap pèsiste mesye avèk bagay elikoptè sa nap voye bal nan tout zòn nan inosan moun ki pa konn anyen pa bliye mesye pa tout moun nan zòn nan ki se moun a zam mesye. Si nou pa kanpe nan sa nap fè a mesye map fè yon gwo masak sou kont leta map fèl. Ok alò e sa epa li tap pase non son erè ki fèk se li menm ki pase m pral diw egzakteman ki voice nou tap pase a se voice kote Bndi ap di e lontan li te li te kòmsi li te pap abitye avèk ou. Kòm kòm frè l te di sa, li di kounye a li m avèk ou nou tout nou tout gen kòb kounye a nou se nou se frè men nou tout gen kòb kounye a e misye ap di ke sa k kondi deja yo l ap repete se ou menm ki konn te voye yo al boule otèl e e odivin. ou te voye li al boule komisarya, ou te voye al cetera. E sa lè chak fwa moun tande li, menm si yo konn se pa vre, depi gang nan di l, yo tout di wi, men gang nan di se yo ki te fè tèl bagay. Donk se sitou moun ki ki bezwen sa, ki bezwen sa a menm pou yo itilize l la ki fè l. Mwen kesyon m nan kounye a, Senatè Youri. di popilasyon an trè klèman aswè a, apati desizyon ou pran ou angaje ou pou gang nan kraze, talè m pral sou avèk ou sou sa avèk ou ankò, men apati desizyon sa ke w pran an, gen moun ki di se ou ki te kreye gang ou se pou kraze gang ou, gen moun ki di ou pap kraze l vre paske se gang pa w li ye, okontrè se zam ou ba m pou w t ba yo. Kisa senatè Youri te gen pou l wè ak fòmasyon kokorat sans?
Trè byen. M panse ke lè m ap tande kesyon sa yo, mwen menm kòm militè gon retire ke m pran paske mwen menm m ka pote pawòl yon militè men pawòl yon bandi m pa ka pote l. Ba m esplike nou. An novanm 2024, oktòb ou novanm 2024, se menm moun sa yo ki di sou radyo Blada nan Gonayiv, ou ka mande nenpòt ki moun Gonayiv, ou ka mande Blada, yo di ke yo pa janm konnen m. Lè yo poze yo kesyon, èske nou konn Senatè Latortue, yo di yo pa konnen m. Gade byen, e tèks sa a ki la tou. Lèske lè te genyen entèvyou sa. Donk se sa yo rele nan kreyòl tou manti pa fon. Mentnan, lè gang yo ki pran prensip de federatè, gang Pòtoprens yo ki wè ke ebyen mwen mande pou yo voye 10 tank pou Latibonit, ebyen nèg yo kòmanse panike e nèg Pòtoprens ap rele nèg Latibonit pou ke yo wè kòman yo ka kraze. Bon, tout moun te, bon, moun ki te vle konprann konprann. Piske lè sa a, tou lè de son yo te deyò, kote nèg sa yo te di yo pa konnen. Men an fen kont, la reyalite, se ke te gen de manifestasyon ki te gonayiv, te gen moun ki te pwofite t ap vòlè labout yo nan manifestasyon sa yo t ap vòlè. E nèg Rameau yo, lè m te tande sa, m te mande yo mete yo deyò. M te mande kòmandan Castro mete yo deyò. Kòmandan Castro a nèg Raboto te mete yo deyò.

Men la dezyèm choz ki è ekstrèmman li enpòtant. Mesye, yonn nan nèg ki envesti plis Latibonit, ebyen se mwen ke se swa nan pwovizyon, ke se swa nan otèl, ke se swa nan night club, hein, ke se swa nan sa map fè kounye a, ke m poko deklare. Nap konstwi yonn nan pi grann inivèsite, yon campus o nivo de Latibonit. Se yon nènè ki kreye 2 inivèsite piblik an Martinique. Alò, jodi a, m ta fè sa pandan tout manda m, epi se la ke m ta rive kounye a la a, pou ke y ap kreye dòt, alò ke tout biznis mwen bloke, e tout sa ke m fè piblikman bloke. Alò ke mwen gen yon fè ki gen 1 milyon ze ke l pral fè Leyogàn, li bloke, sa fè 11 ze jodi a. Donk si yon moun gen yon minimòm de refleksyon, mwen panse l ka ale odela de reyalite banal ke mwen wè k ap pase la. Donk mwen panse ke jodi a, sa ki ekstrèmman enpòtan, jan w sot di a, li pran esperyans se di, Tout bandi depi yo wè yon moun ki menasan yo jourel yo lage dèyèl yo pa pran chans yo ka eliminel bon mwen menm yon moun pa konn kòmanm fè pa gen moun ki ka eliminel sof bandi donk mwen menm gras a Dye bondye retire'm pandan 6 ans devan lajistis e mwen pran angajman. Mwen di pou Latibonit viv anpè. Mwen di ke n ap bay kout men Latibonit la anpè. E sa a pa gen anyen k ap ebranle m ladan. Bay manti, repete tenten, voye monte politisyen k ap eseye al jwenn bon. Bigman, ban m di w yon bagay. Ou konnen gen anpil nèg politik.

Jedi 21 mas 2026 Bendjy Kokorat San Ras M de retou nan mouda Latòti Youri banm di yon bagay Si w panse se paske moun de Nò cho ou konprann pou w vin tiye moun M pral moutre w m ap fè plis pou w tiye m ke m konnen w pa kapab M nan mond ou pou de bon. Granmoun je chèch, granmoun visye. E Youri! E m wè w ap di konsa ou pa rekonèt non ou pa t di si w pa t dat. Youri, m ap redi sa ankò m te di sa deja. Ou pa sonje gen yon lè nou pete bouyay. Nou di konsa ke nou pap rete Raboto, nou prale paske nou menm a kòb nou sèvi, nou pa ka ap goumen pou nou pa wè poukisa nap goumen. Ou rele yon sitwayen anba Raboto, m pa bezwen site non sitwayen an, men ou rele yon sitwayen anba Raboto, ou fin pale ansanm avèk, ansanm avè nou. Pandan ou fin pale, ou fè met telefòn nan sou spikè, ou fè nou tout kanpe ansanm. Ou pale avè nou, ou fin ba nou tout fo pwomès ou ap ba nou yo. E si Jovenel tonbe, men n ap lib, men ki sa n ap benefisye, men ki kote w ap mete nou, men nan ki pòs w ap mete nou. Epi ou fè sitwayen an ba nou 40 mil dola. Bon, lè sa nou pa t gen kòb podyab. 40 mil dola, lè ou fin ba nou epi nou pa ale, nan demen si Dye vle gen yon gwo batay pete. Lè nèg yo vin ansanm avèk yon traktè pou yo debloke anba Raboto nan demen. Jiska sou wap di mesi bondye fok pat kite neg yo ale si neg yo te ale men sak tap fet men sak tap fet map pale ansanm avèw youri ou papa gang youri ou genlè bliye tou se aboulò se ou menm ki fè tiye aboulò tout tan aboulò nan prizon gonayiv avèk adi nou toujou nou pale avè neg yo nou di gade aboulò wè. M di gade nan kisa w pran la a. Lè a pral transfere Aboulò pral avè Aboulò Senmak nou te gentan la a Lakwa Peris. Aboulò konn ap rele nou pou l ap di mesye yo pral pase ansanm avè m pa tire non mesye. Sinon tire nèg yo ap tou tiye m nan machin nan wi. Mesye nou pa timoun piti ann fè yon lojik pou nou wè. Yon evazyon ap fèt nan yon prizon evazyon ap fèt Aboulò nan yon selil selil Aboulò y apa ouvè. Ou tande selil Aboulò apa ouvè paske m gen nèg ki te nan prizon an la ki nan baz mwen la a.

Hein? Mwen menm se pa manti map fè, m gon polisye ki nan prizon senmak menm ki dim you wi ki voye tire a boulò wi. E m te di sa nan yon live wi, m te di wi Latòti se pi gwo kriminèl wi ki genyen nan Latibonit wi, depi l fin ba w misyon, tout moun konn you wi, depi l fin ba w misyon li wè apre sa l te pwomèt ou a li pa ka ba ou l, li pa gen lòt bagay pou l fè ke manje w non. Wi wi on nèg wè ki rete anbaw la kap pran nenpòt bagay nan menw son nèg ki grangou mwen m paka grangou ankò frè m gen kò baz m ka denòse w ou pap janm jwenn mwen poum ta rele w poum ta diw ke m bezwen sesi m bezwen sela nan menw epi ou di konsa yon jou menm ou pa janm rekonèt mwen wi wi banm diw yon bagay ou sonje yon lè te gen yon chanpyona ki tap fèt raboto pandan chanpyona ap fèt nan final la. Nèg yo te fè gwo stage lè sa te gen nèg la te la DJ PD nèg tal jwe lè sa hein lè sa meyè tal chante bagay wap bay akolad avè meyè mwen m rete nan limit mwen m di m pa nan vole moudam avè nèg ou pa rekonèt nou ui sou son granmoun ki gen konsyans kòm mwen konsyans ou mouri si se domi l tap domi l ta reve yon jou ou ta di a sa Benchie ap di a e pa manti non nou pa la nou pran tout moun pou egare. Mwen tonnè boule m, mwen m pa t ap gen pwoblèm, se yon lòt moun ki ta deside pou l goumen ansanm avè m. Men, lè m gade pou m wè se Youri ki bezwen pou l vin goumen ansanm avè m, tonnè kraze m Youri. M ap met grenn nan mouda m pou m goumen avè w e m ap goumen avè w nan tout sans. M konnen se mwen k pale, se ganga sapat yo rele m, yo pa p fè pawòl mwen konfyans. Ou pa konprann? Men depi se ganga vès, se nòmal. Pase pa gen anyen pou di talè yap di pèsekisyon politik yo pral di konsa si yo pa fè pawòl gang konfyans pa gen pwoblèm imajine nou pou nou wè mesye se son pawòl se son batay pèp kap fèt la hein nou pa wè se son batay enterè ki menase nou pa wè kòmsi e e e nèg sa yo wè tout tan nou la yo paka anyen nan depatman an. Toutan nou la nèg sa yo pa ka anyen nan depatman an se sa kap jere la jan w wè mizik la di a la map denòse nou map denòse w youri visye valè se pa anyen ki gen nan vil la la yon jou ou pa janm tande nou site non yo nan anyen ou pa janm tande yo di ke nou fè anyen wrong ansanm avè yo hein kounye a se ou menm kap vin met lapè lapè kisa se ou menm ki vin dèy pou vin tiye nou pou kisa granmoun visye.

Mpap janm bon pou bon moun baz. Mpap janm bon pou bon moun. Hein Mpap janm bon pou bon moun. Granmoun visye, trèt. Jojo trayi. Pa gen pwoblèm. Mwen menm mte vini pou mte fon ti pale ansanm avèk nou moun latibonit. Si nou konnen kòmsi se bagay serye yo ap vin fè la ui. Se pwoblèm pèsonèl li gen ansanm avèm. Ou pa konprann? Sa vle di se. Humm tèt chaje bagay yo anpil humm tèt chaje bon nou oblije ap tann pou nou wè sa kap genyen an nou oblije ap tann wi m pap di plis non m pap di anyen non humm tèt chaje sèlman m ka di.